Suis votre ami Abner Gelin. Tout moun ke ou konnen, si ou panse yap jwenn yon bagay. Pandan ke nap pale la, nou konnen sa kap pase se ke gouvènman Lèzetazini li menm, li fèmen. Li fèmen paske lè demokrat e lè repibliken pa kapab antann yo. Repibliken deside pou l koupe asirans, lajan ki te disponib pou ede anpil moun, dè milyon e dè milyon de moun. asirans moun sa yo pral double an pri. Demokrat deklare, Nou pral bloke tout bagay, nou pap vote pou sa ke w vle yo si ou pa mete lajan pou ede malere a. E avèk dezagreman sa a, peyi a li menm li fèmen pandan ke n ap pale la a. Sa vle di, anpil anplwaye federal pap touche Gen anpil pwoblèm nan avyon pou yo pa vole paske sa ki rele trafik kontwolè yo, anpil nan yo p ap travay, sa vle di Lèzetazini endikape nan moman sa a. Pou rann bagay la pi mal, Mike Johnson ki se Speaker a, se chèf Chanm dè Depite, misye deside pou l bay konje a rès manm Kongrè yo, li di yo Al nan distri ou pou yo pa vote pou kapab kenbe peyi a fèmen. Yon sitiyasyon ki dwòl, ki difisil, men medam e mesye, kesyon pou ta poze, eske se sèl demokrat k ap soufri nan bagay sa? Non. Lè repibliken osi, y ap soufri. E akoz de bagay sa a, genyen nan yo ki kòmanse revòlte. Nou pral pale, paske l serye, sa k ap pase Ozetazini la a. Mwen te deja esplike nou sitiyasyon an, pwoblèm asirans Lèzetazini, men ban m lèse yon ekspè nan bagay sa a fè n tande egzakteman poukisa yo fèmen peyi a.

Il di si w sonje nan premye administrasyon Trump lan, yo te eseye kraze Obamacare yo pat kapab. Jodi an la a, yo pa pale de Obamacare, men kanmenm se sa ke yap fè, se eseye kraze asirans lan anba chal. Donk sa a, se sa kap pase la a.

Malgre Repibliken pa pale de bagay sa kounye la, yo pa di anyen de sa. Men, nan Big Beautiful Bill ke yo pase a, gen pwovizyon andan l pou kapab kraze Obamacare, san yo pa di w anyen. Poukisa? Paske pwogram sa trè popilè, espesyalman ou pral wè pami eta Repibliken yo. Donk, yo pa vle Repibliken konnen ke y ap kraze asirans pou yo, yo fè l anba chal. Yo sere l andan bill la. Se youn dè rezon Demokrat pat vote pou li. Paske anndan bil la, gen langaj ki vrèman pral boule lòske pèp ameriken konnen kisa k ladan l. Ou kapab konprann trik politisyen sa yo. Menm pèp ki vote pou yo a, se yo menm y ap fè soufri. Men malerezman, kòm mwen toujou di, pèp la pa konnen vrèman langaj ki nan bagay sa yo. Pa egzanp an Ayiti, souvan ki sa ke nou wè? Mesye yo toujou pale an fransè, tout diskous an fransè. Pou ki sa yo fè l an fransè? Paske yo konnen trè byen, san pou san Ayisyen pale kreyòl, yon ti pousyè pale fransè. Donk, lè yo di yon bagay, yo di l an fransè, gen posibilte ou pa konprann sa ke yo di a. Ou bat bravo pou li. Pas because it sounds good, right? Men poutan, moun sa yo deside pou yo twonpe ou paske ou pa konprann langaj la. Se sa k ap pase la a. Mesye sa yo sere anndan lwa a de bagay vrèman ki danjre.

But I don't think the average American really understands about health care. Yo pa pale de bagay sa a, e misye di se sa k rive, se pwoblèm nan sa. The average American, sa vle di ke sa yo k ap mache chak jou, pèp la, pa konprann sa sa vle di. Donk, lòske yo itilize de tèm vrèman difisil, ou tande l, men ou pa konprann sa ke l vle di, ou vote pou li. Men poutan, ou vote kont pwòp enterè w. M vle w imajine. Lè maga sa yo, menm pami lè zayisen gen anpil maga ki voyote pou Trump. Ok. Gen nèg yo ki vote pou Trump pou rezon diferan. Gen nèg yo ki vote pou Trump paske anpil ayisen di ke se Biden ki te touye Jovenel, se yo pral vote pou Trump. Ok. Yo vote pou Trump men jodi an la wap peye plis pou asirans pou yon bagay ki pa gen sans ditou. Gen sa ki di bon, e demokrat li pa bon pou repibli, pou e, pou Ayiti, de, e, repibliken pi bon, yo vote pou repibliken. Pa gen pwoblèm. Men sak rive, Ou pral remake a la fen, lòske ou gade pòch ou avèk eta ekonomik ou, se posib li kapab soufri. Alò se pri sa ke ou peye pou vòt la. M konprann se yon chwa ke li ye. Ou gen chwa ou pou fè sa. Men, a la fen ou dwe kalkile ki bagay ki pi enpòtan pou ou menm. Alò m pa di lanmò Jovenel pa enpòtan, Men l mouri l mouri nèt. Èske w konprann? Nan sans sa a, e nou pa menm konnen kiyès ki touye l. Gen anpil pwoblèm, gen anpil rimè deyò a la a. Men, anpil Ayisyen kwè, se Ameriken ki touye l. Lè Demokrat ki touye l, nan sans sa a, yo pral vote pou Repibliken jiskaske yo mouri. Pa gen pwoblèm. E sa k ap pase la a? E, jodi an la a, lè MAGA ki te vote pou Donald Trump reyalize Sanble, espwa ke yo te genyen an se pa sa k pral rive ditou. Paske medam e mesye, Donald Trump jwenn anpil, anpil vot akoz de pwomès ke l fè. E li pwomèt vrèman le syèl a fanatik li yo. Men eske l kapab delivre le syèl? Non. Gade pou nou wè. Yon etid ki fèt li montre. Moun ki anwole, ki antre nan asirans ke Obama te pase a, li ogmante a 157 pou san nan eta ki te vote pou Trump. Sa vle di les eta repibliken ki se maga ki renmen pou Trump, ki vote pou Trump, yo renmen the ACA, the Affordable Care Act, Alò, yo pa renmen Obamacare, men yo renmen ACA, san yo pa konnen ke ACA se menm bagay avèk Obamacare. E, lè w vin gade eta ki te vote pou Kamala Harris yo, sèlman 36 pousan. Sa vle di ke plis Repibliken renmen Obamacare ke eta Demokrat yo. Yo fè dèz analiz sou bagay sa a, e yo jwenn

Eta sa yo, se yo menm ki vote pou Donald Trump an 2024. Eske nou konprann? Sa vle di ke eta ke Trump genyen yo, yo triple, 3 fwa plis anrole nan Obamacare. Eta tankou Texas, Mississippi. Anwolman li ogmante pa 255 pousan. Eske nou konprann? Louisiana, West Virginia, ogmante a 234 pousan. Sa vle di, eta sa yo ki vote pou Trump, se yo menm ki plis patisipe nan pwogram sa a ke Obama te kreye a. Georgia, ogmante a 227 pousan. Tennessee, 221 pousan. Yon ogmantasyon san parèy nan yon pwogram ke Repibliken pa renmen e yap eseye kraze l. Medam e mesye tande byen, sa ki rele inyorans lan, li se yon maladi, li se yon maladi. Si pèp te ka chache konnen pou ki moun yap vote, bagay ke yo di yo kisa ke yo ye? E sa mande disiplin paske se ou menm ki dwe chache konnen. Yo p ap di w yo. Men men sa k pral rive. Pandan ke asirans ap koupe, lè medya konsèvativ p ap di pèp la sa k koute l yo a, verite a. Donk, yo kontinye ap bay manti. Fè konprann se paske Demokrat vle bay asirans a ilegal imigran, ki son mansonj san pou san. Men medam e mesye tande byen, lè maga oubyen sa yo ki koute radyo e televizyon konsèvativ yo pa koute lòt bagay, yo sèlman nan chanèl sa yo, depi yo leve maten jiskaske yal dòmi, yap koute Fox News, AON avèk anpil lòt medya konsèvativ. E moun sa yo travay ansanm, yo tout ladan l. Y ap pouse ajenda a, bay moun yo manti, moun yo toujou kwè. Men, si pa aza, ta gen yon manm Kongrè ki pa twò rich, si ta gen yon manm Kongrè ki pa twò rich, ki kòmanse afekte Sak pral rive? Se la a medam e mesye ou pral komanse tande verite a. M vle pou nou konprann. E sa fè ke yè m te esplike nou yon moun ki rich, ki sou pouvwa, li pa bon pou malere a. Paske li pa ka konprann sò malere a. Men anpil nou pa konprann sa. Moun nan rich, se pa fòt li medam e mesye, se pa espre l fè. Se nati l. Se nati li. Li pa konnen sa ke w konprann nan. Grangou nan vant ou pap janm parèt yon reyalite pou li, li pa konprann sa w ap pale la a. Paske l fèt nan richès. Men yon moun petèt ki gen eksperyans, ki leve pami pèp la, li ka gen yon ti chans pou li konprann lè w plenyen. Se sa k rive la a. Donk sa m pral montre w la sè ke moun sa yo ki se repibliken ki rich, ki nan menm sistèm nan, ki vle pou asirans fè anpil lajan paske yo fè envèsman nan konpayi sa yo, k ap sipòte pharmaceutical company yo, yo pa kè. Yo pa kè. Paske, kèlkeswa sa k rive, yo menm, yo gen asirans gratis. E y ap fè anpil kòb nan endistri a. Men e si ta gen yon manm kongrè, si ta gen yon manm kongrè medam e mesye, ki petèt pa rich nèt, e li gen fanmi, pitit li ki pwòch a li menm ki kòmanse afekte nan bagay sa a, ki sa k pral rive? Ebyen se sa nou pral pale la a. Pandan ke n ap pale la a medam e mesye gen youn nan yo, yon moun ke nou pa t espere, menm lè yo ta di m pa t ap kwè l, ki leve kont repibliken, Yon maga, yon ultra maga m te kapab di, ki leve kont repibliken ki deklare non, ase sèt ase, pitit mwen afekte, mwen afekte, m ap pale. E se sa k ap rive la a. Paske moun sa yo ki vote pou Trump lan, se yo menm ki plis anwole nan pwogram nan. Men malere.